Bonjou ou bonswa tout moun, tout zanmi m yo, kòman nou ye? Jodi a se zanmi nou ki retounen avèk yon nouvèl videyo pou nou. Mwen espere ke nou byen, ke nou anfòm, ok, depi nou dòmi, nou leve, nou sòti, nou rantre, Senyè a fè nou gras. Mwen kwè ke nou anfòm. Mwen salye tout moun ki gen pou gade videyo sa a, ki gen pou like, ki gen pou abone, ki gen pou komante, e ki gen pou pataje videyo sa. E m di mèsi avèk tout moun ki gen tan abone avèk chanèl la, e m di mèsi osi avèk tout lòt moun ki gen pou abone ansanm avèk chanèl YouTube mwen an pou nou kapab fè yon fanmi, epi pou n konstwi yon kominote. ansanm ok mwen remèsye tout moun kap sipòtem ansanm avèk chanèl youtube mwen an e m swete ke Bondye beni nou jodi an mwen pote yon nouvèl videyo pou nou ki videyo m pote pou nou jodi an se yon konfiti mwen pral fè nou konnen depi se mwad desanm se yon e mwa inoubliyab nan lavi chak grenn moun k ap viv ok nan lavi chak grenn moun k ap viv sa vle di depi mwa sa prale toujou gen aktivite gen kè kontan gen devouman tout bagay moute desann n ap fè ok men mwen menm mwen toujou prepare Kelke ti bagay ki se tankou konfiti oubyen manba oubyen kremas kelkeswa sa l ye a m toujou fè l pandan fen ane a paske se yon bagay nou toujou fè ki pou make memwa nou ok sa se chadèk lan nou wè sa se chadèk lan mwen gen tan kale l epi mwen mete l bouyi ok pou premye dlo amè a kapab sòti ladan l. Nou wè koman li ye. Sa se chadèk lan. Sa se chadèk la. Men koman li ye. Sa vle di, li gen tan bouyi la. Jan nou wè li ye a. Li gen tan bouyi jan nou wè li ye a. Sa se dlo sa li te bouyi a. E pi m te mete l pou l te frèt. Apre pou m te kap mete l nan yon lòt dlo. Konbyen tan, mwen kapab kite l fè 2 jou. Ap tranpe nan dlo ok mwen kapab kite l fè 2 jou ap tranpe nan dlo paske fò pochanèk lan vrèman amè li vrèman amè fòk nou byen kite l tranpe epi pou konfiti lan kapab sòti byen ok kounye a li gentan fin frèt nèt wè tankou tout sa yo mwen pral retire tout mwen pap kite yo. Mwen pap kite yo. Sa se yon vrèman konfiti ayisyèn. Map montre nou koman mwen prepare konfiti sa. Lè nou fin prepare yon konfiti konsa, nap manje l ansanm avèk pen ou byen kasav. Son ba li vrèman vrèman bon. Sa vle di m gen tan li gen tan fin frèt, map mete l nan dlo a pou l tranpe. Pou yon jounen mwen kapab lave l 2 fwa. Sa depan. Oubyen m lave l 3 fwa, paske fò m toujou chanje l dlo pou l kapab dous pi vit pou gou amère lan kapab sòti ladan l. Ou wè kote wè m fin mete l nan dlo sa a la? Pandan jounen an la m ap lave l pandan 2 fwa pou gou amè a kapab sòti ladan l pi vit epi pou m kapab reyalize sa m bezwen an pi fasil e byen rapid. Ok zanmi m yo? Se konsa map metel tranpe nan dlo a epi lèl fin tranpe map kitel fè minimòm 3 jou ap tranpe lèl fin tranpe aprè map retounen avèk rès videyo a pou nou pou montre nou kòman map finalize. e konfitur mwen an. Mwen ta swete chak grenn moun kap gade konfitur sa, e video sa, gade l byen, gade l byen koman map fèl, ok, gade l byen koman map fèl, epi aprann li yon fwa. Chak bagay ou gade yon premye fwa, tou gade l tou pou yon dènye fwa. Sa vle di chak sa w fin gade, tou aprann li. Paske sèvo moun aprann vit ok. E pandan mwa desanm sa tou zanmim yo map ba nou yon bon ti konsèy kap vrèman bon pou nou pa tèlman konsome bagay ki twò dous ki fèt avèk anpil suk. Ou wè konfiti sa la m pral fèl m pap met anpil suk ladan. M pap met anpil suk ladan. Se pa suk ki fè yon bagay byen ok men se jan w preparel la. Se li kap fè bagay lan bon ok sa wap fè a se li kap fèl sòti byen men se pa pil engredyan pou mete ladann pou panse se li kap fèl bon oubyen se li kap fèl gou ok se konsa mwen pral lave pochadèk mwen an pandan jounen an epi depil fin dous mwen pral prepare konfiti lan epi map montre nou kòman map finalize sa ebyen. Dakò, m ap retounen yon lòt moman pou m montre nou kòman m ap finalize konfiti la. Pou swit videyo a, jan m te di nou an ke sa se pouchadèk la. Pouchadèk la gen tan fin dous. E pi mwen pral kontinye ansanm avèk videyo a. Sa se. Esans m ap ajoute ladan l, sa se kanèl, po a epi etwal la. Epi sa se sik lan ke m ap ajoute nan frityo lan. Ok? M pral montre nou kouman m ap fè sa. Sa se Nan vèso sa ke mwen pral kwit konfitir lan paske li pa tèlman anpil, mwen pa bezwen mete l nan yon gwo vèso. Premyèman, sa map fè mwen pral lave kanèl la. Mwen fin lave kanèl la, kounya mwen mete l nan dlo a.

E pi li pa kraze osi. Paske lè map fè konfiti se konsa mwen fèl. Pou chalèt lan pa gen dwa poul kraze. Fòk li rete. E sen jan l te ye a. M fòl byen kuit. Ok fòl byen kuit. Sa vle di nou konnen depi se mwa desanm nou toujou fè anpil anpil bagay kap vreman make lespri nou. Tankou lè w fè konfiti sa ou kapab ajoute yon ti rezin sèk ladan. Lè konfiti w lan fin bon, ajoute yon ti rezin sèk ladan. L ap vrèman bon. L ap vrèman bon zanmim yo. Map mete poch a dek lan youn pa youn. Bab jis annik lagel. Men fòm mete youn pa youn pou yo kapab ouve. Pou yo kapab ouve. E pi lem mete l sou dife an pou yo kapab kwit byen vit. Mpa e pa mezi dlo sa map mete la. Non map ajoute yon lòt ti dlo la dan. E m te jis mete l konsa pou m te prezante l. Si nou vle nou kapab ajoute nenpòt lòt e engredyan ladan l k ap vreman bon pou l. Mwen ap mete yon bon kantite dlo pou l ka byen kuit. Menm ke pochadèk lan te gen tan kuit deja, l pa menm bezwen al bouyi anpil. L pa bezwen al bouyi anpil men, fòk li byen kuit pase m pa kraze pochadèk lan mwen menm. Se konsa mwen fè l, mwen pa kraze kou chadèk la. Fò kou chadèk lan soti an kè lè konfitir lan fin fèt. Ok zanmim yo e map tou remèsye chak grenn moun ki pral gade videyo sa kap like, kap kòmante, kap abone avèk chanèl YouTube la e map tou swete nou yon jwaye Noel e bòn ane 2021 e tout moun kap travèse ane sa an byen map konseye nou di Bondye mèsi ok di Bondye mèsi paske li fè nou gras nou pase ane 2020 an. Malgre jan sa te ye, li fè nou gras nou wè, nou, n ap wè yon lòt ane. Ok. E fè anpil pridan avèk vi nou. Paske vi nou vrèman koute chè zanmi m yo. Vi nou vrèman koute chè, fò nou fè anpil, anpil pridans avèk vi nou. An ajoute, Yon ti dlo. La donne se mezi dlo sa map mete pou l kapab pou l kapab fin finalize konfiti la. Mezi dlo sa map mete. Ok, kounya mwen fin mete tout pochadèk yo. Mwen fin mete tout kouch avèk yo ladan kounya. Sa map fè map ajoute sik la ladan apre pou mal mete l bouyi. Ok. Apre pou mal mete l bouyi. M pap mete tout sik lan yon sèl kou non. Map toutan lap bouyi map mete l. E pi pou l kapab. Ramase. Ok. M ap mete kantite sik sa kon sa. E pi m pral mete l bouyi. Lè l kòmanse bouyi. E pi m ap montre nou kòman konfiti lan ap dewoule. Ok. M swete ke nou renmen videyo a, nou fè tout sa k posib pou nou kapab ede m ansanm avèk chanèl YouTube mwen an. Ok, mwen pral mete l bouyi. Mwen gentan mete l sou recho a la, mwen pral mete l bouyi. Lè l kòmanse bouyi epi li kòmanse bon, m ap montre nou kòman kòman rezilta konfiti m nan soti. Nou wè kòman li ye? Li poko kòmanse bouyi non paske m poko limen dife a. Sa se suik la m mete. Epi m mete l pou m ale limen fou a apre pou m kapab kontinye avèk videyo a. Ok zanmi m yo sa se konfitur lan li fin kuit kounya mwen metel poul fè yon ti frèt tou piti aprè pou m kapab ajoute esans lan ladanl nou wè koman l ye. Depi l fin frèt nèt epi siwo wa vin redwi ladan l epi pou m kapab ajoute esans la. Ok. Ok, se jan m te di nou an, sa se esans la. M ap simen esans lan sou li. Kounye a tout pral pran esans lan nèt. Ok. Tout pral pran esans la. Waw, konfiti an vreman senti bon. Vreman senti bon zanmim yo. Me zamou, li vreman senti bon. E konfiti an bel. Ok. Ok bebe m yo, sa se rezilta konfiti mwen. Konfiti lan vreman bel. E l byen. prepare ok map tann e yon kòmantè nan men nou yon like epi yon grenn abone yon grenn pataj sa se konsa mwen prepare konfitim nan epi mwen dekore tèt li avèk yon E bazilik byen dekore. Ok, se tout ti video sa ki mwen te pote pou nou. E jodi an ki se 24 Desem nan, m swete ke Bondye beni nou, ke Bondye ankouraje nou e ke nou kontinye banm love lan jan nou te komanse a e pou nou avanse pi devan. E m swete nou jwaye Noel, m swete nou yon bon ane. 2021 ke Bondye kòm kontinye kouvri nou anba gras li ke l kontinye pwoteje nou e ke l fè nou fè siksè nan vi nou ok se zanmi nou ki te pote ti video sa pou nou babay tout moun nap kwaze lòt semèn nan yon lòt video. Love you gwo bizou pou nou epi ti konsèy sa map kite pou nou pa bliye ke Jezi renmen nou ok babay tout moun.